Jodi a se yon plezi pou mwen la ansanm avèk nou pou m vin salye nou e so jisteman pou mwen vin eksplike nou de de gran pèsonalite nan bib la e ki se Daniel avèk chadrak mechak abèd nego Jodi an mwen santi ke m pa ka rete neut nan istwa peyi nou, nan sa peyi nou pran, nan sa nou ap andire jodi an. E mwen vin fon ti pale avèk sèvant, sèvitè, moun k ap sèvi Bondye tout bon, moun k ap priye, moun ki sou jenou yo. Paske menm lè nou wè peyi an ap peri, gen kèk moun jiskaprezan k ap sèvi Bondye jiskaprezan, k ap, ki ap priye. E Clemence Liflè Bondye beni E jodi an nou vle fon ti pale avèk ou si nan Daniel chapitre 2 vèsè 24 jisko vèsè 26 men finalman nou pa pou vè nan vèsè 26 ansanm avèk ou e ou ka fin kontinye pou fin li rès vèsè lan pou konprann jounen jodi an ki sa ansyen moun yo te reprezante lè yo te nan katye ou di mwen ske lè yo te nan zòn. Nou prale nan vèsè 24 lan pou ou, kote Daniel li menm te gon pwoblèm a Babilòn. Pandan te gen pwoblèm lan a Babilòn, Nebigadneza te fè yon revelasyon, kote l te bliye revelasyon sa, li t ap fè anpil dega nan Babilòn, li t ap kraze brize, epi finalman l te bezwen yon moun, yon òm, yon sèvitè k ap sèvi Bondye fidèl. pou jisteman pou l te ka vin esplike l e fè l fè l sonje revelasyon ke l te fè an, epi pou yo li esplike l. Se nan Daniel 2, chapitre 24, so si nou ta plis de ka pou li tout Daniel 2 e 2 an nèt e pou pi alèz. Finalman, e nou pral ale nan vèsè, nan pral li fè lekti lan pou se Daniel 2, chapitre 2, vèsè 24 jisko vèsè 26.

Lè Danyèl tande kòman Nebigadneza ap fè dega nan vil Babilòn, kote l ap kraze lèsaj, e wa pa epanye, paske wa fè yon revelasyon, revelasyon an an vole, wa bezwen eksplikasyon, li bezwen yon moun pou ki ta vin bay eksplikasyon de revelasyon wa fè a, E answit fin pou ba l eksplikasyon an, pou eksplike li, pou fin fè l sonje rèv ke l te fè, revelasyon l fè an, kote revelasyon an vole, kote li bliye revelasyon sa, kounye a li ap fè dega nan vil lan, l ap kraze brize. Epi lè Danyèl tande son an, Danyèl al kot kòmandan, li di kòmandan an, Èske w ka mennen m devan wa? Sa son homme de Dieu kap pale, ki pran la parole e ki avek komandan. Li di komandan eske ou ka menem devan ou a? Komandan dil wi. Komandan ale avek li devan ou a. Lel rive devan ou a, Nebougadnezar li di ou a Nan vèsè 27 lan, Danyèl repondi o prezans di wa, e dit, Se ke le wa demande èt èt èt demande èt un sekrè ke lè saj, lè astrològ, lè majisyen e lè devin ne son pa kapab de dekouvrir o wa. Danyèl di wa a, Ou mande on bagay ke lòm pa ka ba ou l. Moun sa yo ke wap wap tiye wap kraze brize yo paka baw sa w mande a sa w mande a li andeyò de lòm se sèl Dye ki kapab fè nou retounen rejwenn e sonj lan Daniel kounya la ki se yon òm ki sou jenonl kap sèvi Bondye fidèl li pase al jwenn Chadak Mechak Yo chak te nan vil men pa rapò, men yo te toujou gen yon kolektif, yo te toujou ansanm, yo te toujou rete nan lapriyè, yo te toujou fè yon sèl. Lè finalman, Danyèl rive devan, al jwenn Chadrak, Yo di di Chadrak konsa, Nou pral kote senyè a, nou pral pran je nou pou senyè a fè nou rejwenn sonj ke wa te fè a avèk tout son eksplikasyon. Epi, lè Danyès fin soti rive kot wa, li di wa, Kòman, kòman sèkonstans fè Sir Sévère Konsa. Paske li santi bagay la vin twòp de, twò de pase nan vil la. Epi kounya la, Danyèl li menm, li pran Chadak Mechak, epi y al lapriyè. Nan priyè, Bondye li menm, kounya Danyèl avèk Chadak Mechak, de òm de di sa yo, yo twouble lapè syèl la. Yo twouble lapè syèl la, paske yo bezwen yon bagay, ke wa a fè dega, yo bezwen se sèl Dye ki ka ba wa li, ke yo twouble lapè syèl la, ke Senyè a li menm nan amou l', amou fidèl li, pral fè mesye yo rejwenn sonj lan. E Senyè a li menm, lè mesye yo twouble lapè syèl la, Dye, Dye, Dye, Dye tou pwisan. Li pat ka rete anba kominyon de mesye sa yo kap priye a. Tèt a tèt nèg yo. Nèg yo konplote yo ansanm. Pou yo twouble lapè di tou pwisan. Le tou pwisan, li pat ka rejiste anba, anba, anba kominyon de mesye yo, ebyen li fè nèg yo rejwenn sonj lan. Epi kounye a la, Danyèl retounen kote wa a, li bay wa a sonj lan, epi li bay ak tout son eksplikasyon. La a kounye a la, e wa kounye a t ap kraze brize a Babilòn, wa a vin kanpe. Sa n vle di pa la jodi a, poukisa n fè tout rale sa yo avèk nou jodi a, se jisteman pou n demoutre w nan kriz Ayiti pran la a, Menm pastè pral pè pran la ru, menm moun kap priye pè pran la ru paske yo vin santi ke e jan yo di kidnapin nan pran vin vin debòde. Jodi an m vle di pa la kont moun kap sèvi Bondye yo, kont òm de Dye yo, kont òm jenou yo. Daniel avèk Shadrack yo deyan Yo te twouble lapè di Toupuisan. Le Toupuisan nan amou li, li te fè mesye yo jwenn sonj lan. Ebyen jodi an sa m vle di pa la nan ki sa Ayiti pran kote moun ki di yo se pastè yo. Se son de zòm k ap odafè fanmiy yo, afè madanm, afè pitit yo. Pa gen moun k ap priye Ayiti. Si wa a t ap fè tout dega sa yo, ebyen pou Chadak ak Danyèl yo de sèl la, yo konplote yo nan tèt a tèt yo Nèg yo konplote yo ansanm. Epi nèg yo, nèg yo ale ay, ay, ay twouble lapè syèl la. A, yo met syèl lan defi pou yo, yo rejwenn sonj lan. Ebyen kot moun kap priye Ayiti yo? Kot òm de Dye yo? Se son dezòm kap regle afè fanmi, afè pitit yo. Jodi an nou santi ke se, se pa afè legliz kap gen Ayiti, se pa afè legliz kap regle, son afè te, depo te vini. Se pote vini li ye, men se pou yon bagay k ap regle, k ap regle pou nanm. Paske w ap wè nanm moun yo sèch, moun yo ap pote vini pou konstwi legliz, y ap pote vini pou achte fè, pou achte siman, pou achte tout bagay, men yo pa pote vini pou nanm yo, pou yo anrichi nanm yo. Nanm yo chèch! Èske n ap travay pou le salut? Eske nou nou ka e syèl la? Eske se, eske se, eske se, eske se relijyez nou ye? Si se nan ka e relijyez nan ke nou ye? Ou byen se nan ka e, nan ka e salu an non nou ye? Jodi an nan sa Ayiti pran la, nan kidnapin Ayiti pran la, si te gen moun kap priye vreman vre, si te gen moun ki sou jenou yo vreman vre, Ayiti ta sipoze jwenn yon mye. Nou vin santi jodi an, moun ki di y ap fè levanjil Ayiti yo, sou bagay pèsonèl y ap regle. Lè jodi an, menm legliz pè ou vou pwente pou kidnapin Ayiti. Eske sa yo nou konprann ke jounen jodi an, antanke moun k ap priye, antanke sèvant Bondye, antanke sèvitè Bondye, eske n ka ret bwa kwaze pou n kite yon peyi ap degrenngole nan eta sa a? Pou peyi a kraze rive nan eta sa a? Legliz pa di yon mo? Legliz pa gen anyen yo di. Se son, se son de zòm kap pote afè pèsonèl yo. Jodi an santi mikwo salè l nan men yo. Yo pa panse yo te ka pas yon lòt moun ni. Yo pa panse yo te ka fè pas a mikwo a. Yo toujou panse mikwo sa ap ret nan men yo. Yap mouri ap foun mete l nan sèkèy la. Yap mete l nan pòch yo. Il fale lese le mikwo. Il ya kelken ki vyen apre mwa. M konnen gon moun kap vin dèyè, kap vin aprè m. M konnen map rive ap an wout pou laba. Ebyen kiyès kap pran la relèv malgre jodi an nou santi pa gen levanjil, pa gen kretyen. Si Ayiti ta ka nan nivo kidnapin sa, ou wè legliz rete nöt? Pastè yo rete ap mande pote vini sèlman? Si Danyèl avèk Chadrak Mechak te twouble, la pès zyèl la, e jodi an? E Nou vin santi jodi an Nan sa peyi a pran la Legliz sipoze ta kanpe Kanpe Mande mande syèl la sa k ap pase Ayiti konsa kanpe Kot le Kot pastè yo kot moun k ap priye yo Nèg isa sipoze kanpe pou fè ayiti jwenn lapè pou ayiti jwenn jistis nan sa ayiti pwan jodi an la nou ta san nou bezwen pwezans legliz yo nou bezwen pwezans pastè yo si danyèl avèk chadak yo de an yo te met ansanm pou yo te fè pou yo te fè saj yo astwològ yo jwenn jwenn lapè a babilòn men jodi an ayiti bezwen lapè nan men pastè nan men moun ki di yap sèvi bondye yo. Gloire a Dieu. Bondye beni nou fanmi mezi Bondye beni nou. Ke gras la kouvri nou. Si chadrak avèk Daniel. Le chadrak. Le Daniel fin fè e e wa rejwenn revelasyon an. Ki sal fè. Alò le wa e nebigat nezar.

Le kòmandman de tout la pwovens de Babilòn, e li tabli Danyèl chèf siprèm. Apre Danyèl fin jwenn wa, revelasyon an, wa a ba Danyèl tout pwovens yo, 120 pwovens, epi li ba, li vin mete Danyèl chèf siprèm de tout lèsaj de Babilòn. Kounye a Danyèl menm, antanke yon òm de Dye, ki t ap priye, li gen plis pouvwa ke wa, Li di wa kounye a, Danyèl, pri le wa de remèt lentandans de la pwovens a Babilòn a Chadrak, Mechak e Abèdnego, e Danyèl etè a la kou di wa. Gloire-à-Dieu! Chad, Danyèl ki fin santi ke wa se wa se vre, men li menm antanke òm de Dye, kote gen òm de Dye se la gen wa. Kote yon homme de Dieu ye se la se li k wa, se li k mèt, se li k chèf Ayiti nan sa l ye jodi an. Ki wòl legliz? Ki wòl pastè yo? Nan kriz Ayiti pran la, ki sa pastè yo fè? Ki sa pastè yo di pou yo ede pèp la jwenn yon yon yon solisyon? Si Danyèl avèk Chadak Mechak yo de sèl la, yo konplote yo ansanm, tèt a tèt yo, a kò yo, yo twouble lapè syèl la, yo twouble lapè di Toupwisan, le Toupwisan! A, li pa ka rete konsa! A, gon twoublaj ou met nan syèl la, gon priyè w ap fè, gon bagay w ap mande Senyè a, li pa ka rete bwa kwaze pou l pa reponn. Li te reponn Daniel. Ebyen Daniel menm ki santi ke Daniel gen 120 pwovens sou kont Daniel, kisa Daniel fè? Li mande wa pou wa ba Chadrak djòb kounye a anplwaye Chadrak. Rapid wa reponn Daniel kounye a l anplwaye Chadrak pou Chadrak vin gen gen gen gen vin gen kote lap dirije tou. Epi li mete li di Daniel m ba w 120 pwovens sa yo. Jodi an nan sa Ayiti pran la m mande kot pastè yo, kot legliz yo. Lè yo pwan mikwo yap mande pote vini pote vini kote legliz yo kote pastè yo nan sa ayiti pran nan nivo kidnapin la ye la kote pastè yo. M ta renmen m ta renmen pastè yo e e e e di ke aprè 2 mwa m pral kote senyè a m pral touble lapè syèl la pou senyè a di yon mo pou ayiti. Non, se son de dezòm k ap règle afè pitit yo. Pral pi fò nan yo tou, pi fò malad. Paske yo se enjistis y ap fè, yo pa p priye vre. Ou madanm yo nan Amerika, pitit yo nan Amerika, epi y ap zonbifye yon pèp. Si pèp la te wè klè, yo ta dwe di, nan sa peyi a pran la, si legliz pa ka gen mo pa l, si legliz pa ka di mo pa l nan sa peyi a pran la, pòt legliz yo ta sipoze fèmen tout pòt legliz. Fèmen pòt legliz yo. Si legliz pa ka kanpe ayiti pou bay kidnapè sa yo yon repons pou senyè ba kidnapè sa yo yon repons fèmen pòt legliz yo. Chadrak mechak abèdnego danyèl dan la fòs o lyon de mesi sa yo konplote yo tèt a tèt yo inyon yo inite yo. Anben yo touble lapè syèl la. Men Bondye li menm, nan gran amou li, nan konpasyon li te genyen pou Chadrak, Mechak, Abednego e Danyèl dan la fòs o lyon, ebyen li fè mesye yo rejwenn sonj lan. Li fè mesye yo rejwenn sonj lan, mesye yo kounye a pot sonj lan bay wa avèk tout son eksplikasyon. Ebyen jodi an, pou ki nou fèmen pòt legliz? Si nan fè legliz, se levanjil nan fè, ki nou fè? Men si n pa ka fè levanjil pou yon peyi nan kriz konsa, pou yon peyi an feblès konsa, pou yon peyi rive nan yon nivo ke yo pa kapab, yon katastwòf sou katastwòf, pou legliz pa di yon mo, pou legliz pa fèmen pòt legliz yo. Mwen menm, tout fi, tout moun Ayiti ta sipoze gen yon sèl konsepsyon, fèmen pòt legliz yo. Si nan sa Ayiti pran la, pastè pa ka konplote yo ansanm, tèt a tèt yo akò yo pou yo bay Ayiti yon lapè anba kidnapin sa k fin pran peyi a an otaj lan, fèmen pòt legliz yo. Fèmen yo. Lè nou prè n a ouvri yo. Fèmen yo. Pon bwek. Pon bwek lè nou prè n a ouvri yo. Si nan sa Ayiti ye la jodi an, nou santi ke legliz pa ka kanpe, legliz pa ka gen grenn mo pa l, grenn pawòl pa y, pou yo twouble, pou yo fè Bondye fè kidnapin sa yo chèche wout yo, chèche kote pou y al, enben fèmen pòt legliz yo. Enben, nou menm k ap swiv pastè k ap mache dèyè yo, jodi an menm vèy de nou pa ka fonksyone byen avèk kidnapè, avèk vòlè, e, o, sa yo. Bon! Kote gen homme de Dieu menm prezidan paka kanpe non homme de Dieu a lè lap priye sou jenou l se se li se li k reprezante Bondye se li k reprezante ki sou tè a pou pou pou pou pou pou pran relèv kap repre ki pou reprezante syèl la epi lè fini yon peyi an kriz konsa yon peyi an difikilte konsa ou pa tande legliz sof ke legliz yo pote vini pote vini ofrann mil dola de mil dola konbyen kob ap fèt epi yon peyi ap peri. Peyi a ap fè bak, ap glise, ap plonje. Nou pa konn kot peyi a prale. Peyi a rive yon nivo la nan moman la, li pa kapab ankò. Legliz reveye nou. Moun k ap pote ale yo reveye nou. Mande pastè yo sa yo di nan kriz peyi a. Yo pa kap mande pou n pote vini, epi pou peyi a nan kriz, nan kriz fè nwa anba amèrman. Epi pou legliz rete nöt? Kot pou legliz pa di yon mo nan kriz Ayiti pwan nan nivo kidnapin ye a pou legliz pa di yon mo? Pou legliz pa kanpe pou bloke kidnapin sa? Non monchè, se pa afè legliz yo ap regle, se moun kap vini nan richi ki vin kraze yon ti pèp ki nan kras ki nan mizè pa ka peye lekòl pitit yo ki pa ka manje epi ou tande pote vini. Mwen defwa gen ofrann wè legliz Ayiti a fè wa konnen kot pèp yo wè ap mande kòb sa yo. William Baptiste Bondye beniw Ke gras la miltipliye nan fwaye w de jou an jou Si Chadrak Mechak e Abednego Danyèl avèk Chadrak yo de te tèt ansanm te tèt a tèt yo inite yo te mete ansanm yo te twouble lapè e Nebigadneza Enben, si pèp Babilòn nan te vin jwenn yon lapè, kote wa t ap fè dega, t ap kraze, t ap brize, enben, de mesye sa yo, pou fè syèl la fè yo jwenn sonj lan ankò, enben, Ayiti nan ki sa n ye la? Bon, kote Ayiti, kote, bon, kòman fè Ayiti nan sa l ye la? Nan sa nou pran la Ayiti pa ka kanpe, pa gen anyen moun pou di yon mo pou kanpe l, nan anyen! Non monchè, mezanmi bay peyi a chans li. Si n ap si nou pa fè l anyn fè enpòt legliz yo. Ya santi ke pa gen òm de Dye nan peyi an, pa gen moun k ap priye Bondye, pa gen moun sou jenou yo. Si gen moun sou jenou yo, m panse sa k ap fèt Ayiti la li pa ka fèt. Danyèl avèk Chadrak, yo de a, tèt a tèt yo, akò yo, inite yo, te twouble lapè syèl la. Yo twouble lapè di Tou Pwisan, le Tou Pwisan. Li pat ka kenbe anba anba inite de mesye yo, enben te fè yo jwenn sonj nan kò yo te pote ak tout son eksplikasyon yo te pote l bay wa. E jodi an? E jodi an? Ou santi mikwo sa lè nan men nèg yo, yo pa vle lage l atè, yo pa vle pase larelèv, yo pa fòme jenès lan, yo pa enstwi jenès la, yo pa edike jenès lan, Sa vle di ke yo ap toujou mande pou jenès la ret ak yon soulye chire, pitit yo ap etidye nan Amerika, pitit yo ap enstwi nan Amerika, lè yo fini y ap renmen mikwo ba pitit yo, jenès la, pitit malere a, pitit sòyèt la, p ap janm anyen! E sa k fè menm nèg yo menm byen pa fè levanjil yo regle. Peyi a nan kriz li ye la pou wè pou wè legliz pa ka kanpe. Atansyon Gadjou Bondye beniw! E pou wè pou nan kriz peyi a ye la pou se konsa li ye. Nap salye la famiy mezil ke gras la miltipliye nan famiy la de jou an jou jodi an nou mande gras pou ayiti mwen menm finalman m di senyè a kel fè ayiti gras eske se moun ki deyò yo ki pwal pran je nou yo pwal lapriyè pou bondye fè ayiti gras oubyen se moun ki ayiti yo gen tout tan yo devan yo pou lapriyè pou bondye retire ayiti nan sal ye a se sèlman dye ki kapab.

Pou yo te fè, pou yo te fè kalite travay sa a Babilòn e jodi a Ayiti nan sa l bon la a? Baptiste William, mwen resevwa li, ke gras la miltipliye lakay ou. Jodi an nou mande gras pou Ayiti, nou mande pitye pou peyi nou. Nou di jodi an legliz yo sipoze fèmen pòt yo paske nou santi ke legliz yo an feblès. Gouvènman an feblès, prezidan an feblès. Tout moun an feblès eben Nou santi peyi a bloke pa gen moun pou kal di anyn ayiti menm legliz an feblès tou menm fòt legliz ap fè anyn pou kidnapin moun pè nan vèy de nu pou kidnapin nou tande yon moun nan sèt nan vèy de nu yo kidnapel anben se pa bondye pam nan e pa bondye nap sèvi nou nou nan kaye relijyez Men nou pa nan kaye salu an. Kaye salu an se pa tout nou ap nan kaye. Nou ap nan kaye relijyez lan. Men kaye salu an non. Jodi an se te konsey sa m te pote. Pi se sa m ap mande tou. Se konsa m ka mande jistis. Se konsa m ka m ka pase opinyon mwen. Se konsa tou m ka vini avek. Pou m di nou ann ranfòse fòs la, ann priye Senyè a, pou Senyè a li menm fè entèvansyon l, paske nou santi nan sa Ayiti pran la, nou santi nou menm, nou menm k ap priye a, nou santi e kòm si nou pa gen okenn valè, paske menm moun, menm legliz ap kouri pou kidnapè. Legliz ap fè pòt yo pou kidnapè jodi a. Eben nou di ke, ke Senyè a fè Ayiti gras. M santi pa gen moun kap priye Ayiti, sa vle di tout moun nan yon sèl nivo a, nan yon sèl fason, e byen ke n mande Senyè a gras pou Ayiti. Sa vle di, m panse jodi an, se te sa yo sèvant nou te pote pou nou, ke God la kontinye kouvri nou, m panse jodi an, ann gonfle fòs nou ansanm, ann gonfle ponyèt nou ansanm, pou n di non a la vyolans, non a kidnapè, non a tout. kouch kap fè mechanste nan peyi dayiti nou di non nou di non ba peyi a yon chans li lè li tan pou nou ba peyi a yon chans li lè li tan pou peyi a sot nan sal ye a e nan sal ye a se moun kap priye yo pou met je nan yo pou ba peyi a chans li e nou di ke senyè a kouvri nou tout ki tap gadem ki tap tandem sak pat gen chans pou yo te prezan e men ke God la kontinye kouvri yo e nou di ke e si wa t an kolè. Sa Danyèl avèk Chadrak, Mechak te desann kolè wa avèk priyè yo, enben jodi a, si Ayiti an kriz, moun k ap priye yo fè m tande nou. Òmdedye yo fè m tande nou. Moun yo se sèlman ap ranse kòb, yo pa priye vre, yo pa règle afè nanm. Wè nanm moun yo chèch paske yo pa gen pwovizyon pou nanm. Yo gen pwovizyon pou yo ranmase kòb, yo gen pwovizyon pou pote vini, men yo pa gen pwovizyon pou nanm. Ebyen, nou mande pitye pou Ayiti, gras pou Ayiti. On love. Mwen renmen nou, tout Ayisyen, m panse ke God la ap gonfle ponyèt nou. God la ap ban nou jistis avèk tout moun sa yo ki santi, ki santi ke pou tout jenès, tout moun enpòtan kite peyi a pou yo, pou yo toujou rete peyi a konsa. Nèg yo vwayaje, kwak yo vwayaje, yo wè kòman peyi fonksyone, yo kenbe peyi a nan mizè, nan kras, nan difikilte. Ebyen nou mande Senyè a gras, pitye. Ebyen pase yon bòn nwi, pase yon ekselan, ekselan aprè midi anba pwoteksyon Senyè, anba pwoteksyon Dye tou pwisan. Yon bèl semèn, yon bon lendi, e ke God la kontinye beni nou, ke gras la kontinye kouvri nou. N ap wè pou yon pwochèn semèn ankò. On off.